La famille nou rive moute ansanm avèk premyè video boul cho nou mesye dam pou jodi an la ki se 27 juin 2026 lan nou vin gad ansanm pou nou wè kijan sa li menm li pral rive pase nap di la famille pou maten an la dayè nou konnen deja mesye dam nou menm nou fè tout sa ki posib pou pou nou rive frape fò e menm trè fò ansanm avèk fanmi nou yo mesye dam ebyen se sa nou pral gad ansanm mesye dam menm si yè swa nou rive frape nòmal nou fè jiska 5 lou Yè swa mesye dam tout fanmiy nou nèt enkli nou fè 42 75 16 49 19 nou frape sou youtube nou frape nan sendomeng nou frape ansanm avèk fanmi vip nou yo mesye dam nou fè 5 lo global hier soir la famille ki te 26 juin 2026 lan ebyen mesye dam pou maten an la ki se 27 juin nou nou pral fè tout sa ki posib tout sa ki depann de nou pou nou wè ki fason nou pral rive frape fò e menm trè fò. ansanm avèk fanmi nou yo mesye dam ankò yon lòt fwa menm si nou nap goumen poun fè tout sa ki posib pou nou rive frape pi fò nap di 3 chif maryaj 4 chif mesye dam ebyen nap kontinye goumen plis chak jou poun wè ki fason nou ka rive frape ansanm avèk fanmi nou yo ebyen mesye dam jodi an la se fèt Notre Dame du Perpetuel Secours Ou menm ki bezwen konn ki boul ki 3 chif ki maryaj ke sè sa li menm li rive pote ebyen video an ki deja disponible sou chèn nan ou mèt pase al gade tout pi bon boul sent notre dame du perpetuel secours li menm li rive pote pou moman fèt pal nan ebyen mesye dam nap diw dat pou dat lan li menm li pa nan video sa ankò dat pou dat lan li menm ki nan video pal pou kòl nou fè chòt pou dat pou dat mesye dam ou menm ki bezwen konnen Dat pou dat, jodi an menm ki se 27 jwen an, ou mèt al gade nan short lan mesye dam wap jwenn video dat pou dat, se menm jan an tou mesye dam trè byento nou gen pou nou fè yon video pou kont moun ki nap di yon video spesyal dirèkteman ki pou moun sendomeng yo, yon video kote se sèlman boule sendomeng ke nap rive pote mesye dam, se youn nan rezon ki fè nou di E fanmi nou yo dat pou dat li menm li nan yon video ki pou kòl video pou fanmi sendomeng yo a yon moman done yap pou kont yo tou ebyen mesye dam nap di se konsa nou pral balanse ansanm avèk travay lan pou jodi an mesye dam nou pral gade ansanm pou nou wè kijan sa te rive pase

Plis nan dosye tablo dè konbinezon pou maten an mesye dam ki se 27 jwen 2025 ki se fèt dirèkteman de Notre Dame du Perpetuel Secours. Ebyen mesye dam nou pral gade ansanm pou n wè kijan sa li menm li pral rive pase apre tout sa ke nou fin di yo la mesye dam dosye konbinezon sen an boul nou rive frape mesye dam yèswa tout fason nou pral rive parèt yo ebyen mesye dam se konsa nou pral gade ansanm pou n wè kijan sa li menm li pral rive pase n ap di Pou jodi an la ki se 27 jwen 2026 lan.
Piyay loto 509.
Bonjou bonswa la famiy bonjou bonswa tout fanmi piyaloto kòman nou ye kòman nou ye mesye dam nou rive moute Ansanm avèk premyè video nou mesye dam pou jodi an la ou di mwens premyè video boul cho pou maten an mesye dam ki se 27 jwen 2026 lan nou vin gad ansanm pou nou wè kijan sa li menm li pral rive pase pou maten an dayè nou konnen deja mesye dam nou menm nap fè tout sa ki posib pou nou rive frape fò e menm trè fò ansanm avèk fanmi nou yo paske nou konnen deja nou menm nou ensasyab malgre nou fè 5 lo yè swa mesye dam se pa di nou di 5 lo nou fè a li pa bon men mesye dam nou remake gen yon mank Nan 5 lo nou rive fè a mesye dam se youn nan rezon ki fè nou vin gade ansanm jodi an la pou nou wè kijan nou pral rive frape fò e menm trè trè trè fò mesye dam pou maten an la ki se 27 jwen 2026 lan. Pa bliye mesye dam jodi an se fèt Notre Dame du Perpetuel Secours ou menm ki bezwen konnen ki boul ki 3 chif ki maryaj ke Sen Sa li menm li rive pote videyo an li deja disponib sou chèn nan ou mèt pase al gade tout pi bon boul Sen Notre Dame du Perpetuel Secours li menm li rive pote pou moman fèt pa l lan. Ebyen mesye dam n ap pase dirèkteman ansanm avèk dosye konbinezon, kote n ap jwenn kòm konbinezon ki parèt nòmal e menm trè nòmal n ap di la fanmi pou maten an la. Kòm premyè boul nou parèt ansanm avèk li se 19, 91. Yèswa mesye dam 19 te sipoze frape pi fò men nou remake se sèlman Twazyèm lò li te rive fè nan Jòji mesye dam ebyen 19 ki parèt nòmal ankò yon lòt fwa pou maten paske 16 li parèt pwent tèt li se vre nou te di yè swa 16 te sipoze frape ebyen vrèman vre li te rive parèt pwent tèt li ebyen mesye dam maten an nou remake 19 ki parèt vrèman vrèman bèl ebyen nou di 19 91 ki ta sipoze fè aparisyon l pou maten an mesye dam ki se 27 jen

Nou rive bote mesye dam pou maten an ki se 27 jwen 2026 an ki se natirèlman fèt Notre Dame du Perpetuel Secours. N ap moute ansanm avèk boul pè kote n ap jwenn 2 zewo la fami kòm premyè boul pè nou rive pote, 55 la fami se dezyèm boul pè nou rive pote pou maten an ki se 27 jwen 2026 lan epi 33 mesye dam se twazyèm e dènyè boul pè Nou rive pote. Nap fè fanmi an konnen mesye dam ke video boule pè lan li menm lap travay pou nan moman an video boule pè pou mwad jiyè mesye dam paske trè byento la nou pral antre nan yon lòt mwa mesye dam ebyen video boule pè mwad jiyè a mesye dam ki parèt nòmal ebyen nap travay sou li pou jiska prezan mesye dam pou nou ka rive potel pou fanmi nou yo nap pase dirèkteman ansanm avèk konbinezon pou fanmi an siveye, kote n ap jwenn kòm boul pou fanmi an siveye se 46, 64 kòm premyè boul pou fanmi an siveye. N ap jwenn 08, 80 kòm dezyèm boul pou fanmi an siveye mesye dam epi pou nou fini n ap jwenn 06, 60 kòm twazyèm e dènyè boul nou rive pote pou fanmi an siveye.

Si n ap vire l, l ap bay 747, zewo sis. N ap pase ansanm avèk konbinezon pou fanmi Sendomeng yo, kote n ap jwenn mesyedam kòm konbinezon ki parèt nòmal pou fanmi Sendomeng yo, mesyedam n ap di se 83, 38 kòm premyè boul nou rive pote pou fanmi Sendomeng yo, 18, 81 lafamiy kòm dezyèm boul nou rive pote pou fanmi Sendomeng yo. Epi nap pase ansanm avèk 03 30 yon fanmi ki fèk tonbe sou chèn nou yo bnswa mpa bliye nap di konbnezon nou rive pote pou fanmi sendomeng yo se nasyonal nou te ka la plime la florida epi nouyòk ok nou di 83 81 epi 03 la fanmi nap jwenn kòm konbinezon mesye dam 89 ki parèt nòmal epi pou nou fini Nou reparèt ansanm avèk 49 94 kòm konbinezon ki parèt nòmal e menm trè nòmal mesye dam pou maten an ki se 27 jwen 2026 lan ki se fèt Notre Dame du Perpetuel Secours ou menm ki bezwen konn ki boul ki 3 chif ki maryaj ki parèt enòmeman bèl ebyen ou ka pase al gade tout pi bon boul Notre Dame du Perpetuel Secours li menm li rive pote pou moman fèt pal lan se konsa mesye dam nou te rive moute ansanm avèk dosye konbinezon Nap di ou menm ki renmen travay lan pa neglije kite yon like se trè enpòtan, abone avèk chèn nan si w nouvo oubyen si w potko fè sa lè w fin abone aktive ti klòch lan mete l sou tout pou w pa rate okenn nan lòt videyo nap lage yo pataje videyo sa avèk yon fanmi yon zanmi pou l ka fè pati de fanmi sa mesye dam. Tout pandan nap di fanmi an mèsi pou lanmou nou mèsi pou sipò nou mèsi avèk chak grenn nan nou ki te wè videyo sa jiska lafen e ki kontinye ap gade l pou jiska prezan. Se konsa mesye dam nou rive nap di nan fen video an nap ba nou randevou ankò la famiy trè byento mesye dam e sesi se trè byento pou yon lòt video.